E si pandan m t al nan match la, m tou pwofite pale ak kèk Ayisyen menm jan avè m pou m mande yo kijan yo viv patisipasyon Ayiti nan koup du mond lan. Se konsa m deside mete kaskèt jounalis mwen epi reyalize kèk entèvyou ak fanatik yo. Men, nou p ap janm imajine kisa k rive m. Mwen fè tout entèvyou yo, epi se sèlman plizyè jou aprè, lè nou pral travay sou montaj la ke mwen rann mwen kont ke mwen pa t janm te peze bouton on nan nan mikwo a. Rezilta tout videyo yo anrejistre san okenn son. Wouy, m preske mouri lè m wè sa. Men, m deside, sitou ke m te deja pwomèt nou ke entèvyou yo t ap vini, fè yon ti rezime de sa chak moun te pataje avè m. M ap pwofite pou m remèsye tout moun ki te pran kèk tan pou pataje eksperyans yo. Mèsi pou disponibilite nou, mèsi pou lanmou nou pou peyi a. Premye entèvyou a se ak yon gwoup 3 mesye ki sòti nan Florida. Yo te fè deplasman an pou vin sipòte Grenadye yo. Yo te eksplike kijan moman sa te enpòtan pou yo, paske ak sitiyasyon peyi a, yo pa gen okazyon retounen Ayiti jan yo ta renmen. Se poutèt sa, yo kontinye viv lanmou yo pou peyi a atravè ekip nasyonal la. Yo fyè de ekip lan. e yo gentan ap chofe nan rele byen fò, Grenadye, alaso! Dezyèm moun nan menm, mwen rankontre li nan stad la kèk minit anvan match la kòmanse. Li te fè m konnen ke li pa t retounen Ayiti depi apeprè dizan, pou pi piti. Pou li, se vre ke patisipe nan koup di mond lan koute anpil, men sa vo lapèn, paske li pa ka rate moman istorik sa. Li swete ekip lan rive make omwen yon gòl, ou omwen fè yon pwen nan gwoup la, epi li ajoute alafen avèk anpil. pil emosyon, si n ta kalifye menm, n ap tou kraze stad la. Pandan mitan match la, mwen te pale ak 2 lòt sipòtè ankò, youn ki sòti New Jersey e ki te gen chans asiste a 2 match koup du mond e lòt lan ki sòti Kanada. Kòm mwen te gen kontak tou 2, yo te dakò voye yon ti mesaj vokal ban mwen pou yo kapab pataje kijan yo te viv eksperyans lan. Ann koute yo. Nou sòti New Jersey epi nou asiste 2 match koup du mond lan ki se Ayiti, Ekòs. epi ki tap fèt nan Boston, epi nou jwenn Ayiti, Mawòk ki tap fèt nan Atlanta. Se 2 match, 2 bèl match. Euh, lè nap mete pa Boston an, lè nap konpare 2 match sa yo, nou ka di pa Boston an, e Ekosè yo, fanatik yo, yo te plis kouvri nou. Yo te plis ke nou. Ou pran, anbyans sa yo mete, konplètman diferan. Men lè nou rive, an nou di, domaj nou te rate pa Brezil la, men lè nou rive nan Atlanta, nou wè jan moun yo òganize yo, e pèp, nou menm pèp ayisyen, nou òganize nou anwo a, son lòt bagay, yon anbyans eksepsyonèl. Ekip la nou ka di, nou anpil chanjman, anpil chanjman, alavni nou gen avni. Nou gen avni devan nou. Mèsi. Mwen sòti Kanada pou mwen vin nan match lan. Anfèt, m ka di match sa reprezante anpil pou mwen paske kòm nou tout konnen l, sa fè 52 zan depi seleksyon ayisyèn nan patisipe nan yon koupdimonn. Donk, mwen te vle fè. Pati 2 istwa sa a, m te vle viv evenman an. Pou anbyans lan, m ka di nan kontèks pa m nan, anbyans lan kòmanse depi yè, depi lè mwen ateri Atlanta. Menm nan vòl la, m kwaze avèk anpil Ayisyen nan èpòt la. Lè mwen rive Atlanta, anpil Ayisyen, lè nou deyò a, epi pandan m ap vin nan match lan la, se. Bèl efori, bèl atmosfè, tout moun kontan. M pa pral antre nan konsiderasyon teknik pou match la. Mwen fè vwayaj la pou m te wè omwen on gòl de seleksyon an. Pa kont jodi a nou jwenn 2 gòl e nou jwenn 2 bèl gòl. E gen etranje nan match lan ki te gen mayo Ayiti sou yo. Aprè gòl Izidò la m pa p ba w manti gon patnè ki vire l ban m on gwo akolad. Yo! Amazing, amazing. Swè mwen pou seleksyon an se ke patisipe nan koup du mond yo ta vin yon abitid a chak 4 an pou nou ta wè seleksyon ayisyèn nan patisipe nan yon faz final koup du mond. Dènye envite nou an sòti Lafrans. Li menm li te gen chans asiste match Ayiti kont Ekòs lan e li pataje ak nou kijan li te viv premye patisipasyon kalifikasyon peyi Dayiti nan koup du mond apre plizyè dizèn dane. E kòm Paris te akeyi je zolenpik ane dènyè, mwen te tou pwofite mande l kisa l panse ant anbyans jeneral 2 evenman sa yo. Bonjou tout moun, mwen se Evens Nicolas, mwen ap viv nan peyi Lafrans depi nan ane 2009 e kounyela mwen se yon pwofesyonèl ki etabli nan. nan peyi a. Dènye fwa mwen te gen chans rive Ayiti se 2018, men depi depi lò akoz degradasyon sitiyasyon sekiritè la mwen pa rive rantre nan peyi a, se ki vin rann nostalji a pi fò toujou. Donk lè nouvèl kalifikasyon Ayiti a tonbe epi kòm koup di mond lan t ap fèt Etazini, donk mwen te di tèt mwen m pa ka rate okazyon Sa pou m al wè peyi a. Nan yon koup di mond, yon evenman, yon premye edisyon ki te fèt an 74 kote ke m pa t ko menm fèt. Donk opòtinite dezyèm koup di mond sa m te di m pa ka rate l. Pou enfòmasyon, biyè match la koute pi chè ke biyè davyon an reyalite. Nenpòt jan sa ye fòk mwen ale. Epi rive nan stad la menm bon se tèt chaje paske Lè w kòmanse antre, ou rive nan stad la, epi kounye a la, w ap gade teren an ki tou pre, tout lajwa yo ap kòmanse ap chofe, tout sa. Donk se vrèman son sansasyon ki san parèy, e se poutèt sa m panse deplasman te te vo lapèn. Epi bon, lè match la kòmanse, lè jwè yo kòmanse, bon menm avan tou, lè im nasyonal la, m panse se te moman ki te pi enpòtan pou mwen, antouka kote m te vrèman santi mwen anpil fyète Kote ke w ap chante Im Nasyonal, yon bagay ke m pa fè depi kèk tan, w ap chante Im Nasyonal avèk konpatriyòt ou nan yon stad ki ranpli, sa pa gen pri. E pi antouka pou match la li menm, donk se vrèman dè wo e dè ba avèk anpil emosyon chak aksyon k ap fèt e nou sanse kòmsi n te anvi monte sou teren an tou men malerezman skò la fini konsa. Ok nan janl te fini an nou pèdi men m panse bon nou nou kapab toujou plenyen tou sa men malerezman bon spò la se konsa lè wap genyen fòw genyen kon tout bagay donk nou pèdi se konsa sa fini men m panse ke santiman fyète a toujou la menm aprè match lan donk moun yo te toujou Nou di nou pèdi, men m panse tout moun ki nan sal la te viv sa de fason entans, epi s on moman franchman m pa regrèt anyen ladan li, menm si skò la m ta swete l diferan. An konparezon avèk Jeux Olympiques ki te fèt nan vil Pari, se te ase diferan paske m panse ke lefè ke Etazini epi koup di mond lan fèt nan 3 peyi, Match yo vrèman etale nan plizyè peyi. M pa t santi yon sòt de konsantrasyon nan jan m te wè li Pari paske Pari pi fò evenman, pi fò manifestasyon spòtif yo t ap fèt nan vil la menm nan plizyè andwa sanse vil la te kadriye alò ke nan pou koup di mond la k ap fèt Etazini an se nan de stad ki souvan eksantre ki andeyò de sant vil yo, se ki fè ke m pa t gen menm santiman de ranfèmeman sa m te genyen nan epòk je zolenpik Pari yo kote ke bagay yo te vrèman konsantre. Epi m panse tou diferans la tou menm nan afè tarifè a, donk se kòm si m sonje gen de evènman, gen de spò ou te kapab al gade menm avèk yon karantèn dewo Ou te ka al gade kèlke aktivite, alò ke la pou koup di mond lan ryen avwa. Se te de, se te de, de pri ki vrèman o de la de tout sa moun te ka panse pou yon match foutbòl. Men m panse ke e òganizatè yo jwe sou le fè ke yo konnen ke moun yo ap vini, se yon evenman ki fèt chak katran, donk yo mete l kanmenm epi moun yo vini vre. Men antouka an tèm de konparezon, m kapab rezime pou m di m panse ke Pari a te plis konsantre, vil la te plis fèmen, alò ke la a, donk, nan Boston ke m te ale, m pa t santi sa. Donk, se jis ou konnen ou pral nan stad la, lè ou pral nan stad la, ou pran wout la, ou wè gen moun tou sa, men pa t gen santiman de ranfèmeman ke m te retwouve Pari a. Mwen espere ti temwanyaj sa yo ap fè nou viv yon ti mòso nan eksperyans yo, menm si nou pat ka tande entèvyou orijinal yo, paske dèyè chak match gen dè milye de istwa, milye de emosyon ak souvni ki fè ke Koup di Mond lan definitivman se yon eksperyans ki vrèman spesyal.